Ya, bebe, ou konnen m te rele w la boo. Ou konnen tout sa k tonbe fò m fè w konnen, pa vre? Ou konnen m pap kache w anyen. Ou konnen m te di w konsa m potko renmen avèk ti eleman. Ou konnen m potko renmen avè l kòm si m potko di w. Men jodi a la m di w. Ou konprann sa m vle di. Kounye a la menm nan, li rele m, li di m konsa l ap vin lakay. Kounye a m di konsa, ebyen pa gen pwoblèm, m ap tann ou. Kòm manmi avèk papi te fè yon ti sòti. Kounya la menm nan, lè l vini, m di konsa e byen antre. M di antre, li di l antre, m ba l chèz, m mete l chita. Apre sa l di m konsa, m di konsa e byen kòm manmi pale avèk papi, an n fè w antre nan chanm nan. Kounya la menm nan nou antre, tout bagay sa yo. Misye kòmanse ap. Dim konsa oh cheri ou bel oh m anvi mòde w oh m anvi kòmsi m anvi chavire w tout sa ou konnen m oblije pa ka fè rèd ou konnen e mennaj mwen vre m di ebyen pa gen pwoblèm men kote a cheri nou kòmanse.
Kisa?
Li komanse mete sucre sou bonbon. Se sa m konnen. Kisa nou komanse. Ou ko te di m ou pot ko renmen l. Epi ou konnen. N ap pale nan telefòn. Tanzantan m ap wè l tou paske nou toujou wè souvan kounya la. Kisa? Ou konnen. Bagay yo vin fèt. Sa vle di ou tann manmi a papi pa la. Se lè sa nou fè afè nou. Epi san konnen m pat konn si yo t ap sòti non. Pandan yo sòti a m te jwenn privilèj la. M tou pran gou.

Sa vle di tout bagay fèt la. Wi, tout bagay ok boo. Konnen m pa p ka cho tout sa k ap fèt fò m di. Sof fò m fè w konfyans. M fè w konfyans. Pa fatige w.
E mwen menm ki di w mèt fè m konfyans. Se zanmi pa w mwen ye. Wa konprann? Ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm de anyen. Wa konprann sa m. Gade wè m pèdi tan m chita pou m ap tande w. Lè fini nou 2 a ansanm. Sam, ou pa konprann sa m di w la. Non, ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm de sa. Ou a konprann, ou pa bezwen gen oken pwoblèm. Paske zanmi w avè w san pou san. M byen kontan tout bagay fèt. Ya, tout bagay fèt. Pa ban m manti non.
Non, ou konnen m pap ka ban w manti. E vre? O non.
M byen kontan sa paske jan m wè manmi sentro w la, manmi a papi sentro w la, anfen. A, e pa manti vre non pitit. M byen kontan. Fòk m ta jwenn ti okazyon sa. O, mezanmi anba strès sa w mèritire strès.

Mèsi anpil sèvitè, alò ou di yon gwo pawòl la, se gras a pawòl la ki fè ou sa ou ye jodi a, paske gen anpil moun ki panse ke se paske papa yo manman yo te byen benyen yo ki fè yo gen dwa posede lajan, posede machin, posede anpil byen, men alò ou di yon gwo pawòl la frè pam, mwen felisite pawòl sa ou di a, e kenbe la, se gras a pawòl la sèlman, se gras a pwisans levanjil la sèlman ki kapab fè nou sa nou ye jodi a, pafwa moun ki pa konnen pawòl la Yo di se dòmi leve jwenn ki fè yo jwenn, ki fè yo gen sa yo genyen an. Yo di se ti dlo yo te jete lè yo t ap kite peyi yo ki fè yo sa yo ye a. Men nou menm, grasa Dye, n ap di se grasa levanjil ki fè nou sa nou ye jodi a. Chè sèvitè, m byen kontan travay la paske mwen menm se travay pa m osi tou, se sèvi Bondye. Paske se yon domèn, kòm m di w byen, e ki pote anpil fwi pou mwen grasa Dye. E si m beni jounen jodi a, se grasa levanjil. Alò m pa ka pa di w sa. Alò kenbe la pa lage, pa dekouraje paske se konsa bagay yo ye, chemen an pa fasil non. Alò frè pa m, mwen menm tou m ap di ou kenbe la, pa lage, paske nan levanjil gen siksè, nan levanjil gen pwodij, e poko janm gen moun ki dakò mache avèk Lesenyè pou afè l pase mal. Petèt yon moun ka wè Bib la kenbe nan men m, li ka di m ap fè pye m blanch, men mwen menm mwen konn ki siksè ki genyen nan levanjil, mwen konn kisa ki genyen nan pawòl la. Frè m, kenbe la. Se yon ti van m vin pran sou plas sa la a. Alò m tou gen liv mwen, m ap fè ti lekti paske m renmen fè sa anpil. Ou konprann? E m gen chofè m tou ki gen pou vin chache mwen. Alò m pa konnen. Ou se. M se predikatè. Ou se predikatè.
Ya. Alò mwen menm.
Non pa mwen se Jeje.
Jeje. Bon, se sa, se sa. M kontan wè w, frè Jeje. E, e kòm m te ka di sa, anchante. Pa gen pwoblèm, zanmi pa m. Alò, kounye a se frè nou ye. Egzakteman.
Se frè nou ye. Alò, talè a la nou te. De moun, youn pa t konn lòt, men kounye a la a se frè nou ye. Alò chak fwa nou rankontre nan lari, m gen pou m di ou frè m, frè toutan, kòman w ye? Pa gen pwoblèm. Byen ke ou pap wè mwen fasil lè m nan lari non, men kan menm m panse ke dè fwa m tou vin pran ti van m la. Ou konnen, li di m konsa, Cheri fèmen zye w non. M di, E vre boo? Li di konsa, Ou gen yon sipriz pou mwen? Li di, Wi, li gen yon sipriz pou mwen. M di, Kounye a la menm, ou konnen e fi, m fèmen zye m vre? Lè pitit hee e di map di ou pat konnen Ban mwen pitit ban mwen se mwa mwa oh m pa ka lage w m pa ka kite w m ta santi m ta rete la avè w toutan bagay sa yo m santi gen yon kouran ki soti nan kran tèt mwen desann jis nan lavi m pa banm ki sa sa di m la madanm.
Menm kote a tou m tande pòt la frape m tou fè misye chape pou li. Kisa?
Bon E fòm di w byen frè jeje, monchè m pap baw manti m te kontan wè w. Paske depi se nèg ki se kretyen w ye, mwen menm sa fè m plèzi anpil. M renmen wè lè yon nèg kretyen wap sèvi Bondye. Paske pa gen yon bagay ki pi bèl ke sèvi Bondye. E nan sèvi Bondye tou gen anpil, m te ka di anpil enterè. Se gras a sèvi Bondye ki mete m kote m ye la. E fòm di w byen tou, e m ka tou fè w òf, si l posib, a travè yon nimewo ke m pral ba ou. E pase m toujou gen de chofè, dèfwa e m konn bezwen itilize yo, m pa ka jwenn yo dèfwa, konsèy a yo pa disponib tou, e m ka menm bezwen w tou yon jou. Alò de tout fason, pran nimewo a, e nimewo m se 99, 99, 00, 91, 105. E non pa mwen se Toutan. Toutan, ok.
Alò pi devan w ap konn kiyès ki Toutan. Men alatandan, se toutan. Alò, se t on plezi. Dakò, mwen m se Jeje. Pa gen pwoblèm. Ok.
Alò, m panse ke rankont nou p ap anven. M swè, m swete sa. Ok, zanmi m. Ke Bondye beni w. Mèsi. Kenbe la, pa lage. Dakò. Pou Se t on pwòchèn, pou plezi. pwòchèn fwa. Ok, frè pa m.
Yes, yes. Kenbe la.
Yes. Li bon konsa wi. M renmen sa wè lè m wè nèg yo ap sèvi Bondye pase gen anpil moun ki pa respekte lapawòl Bondye. Dèfwa lè nèg la wè l ka manje, l ka bwè, l ka renmen anyen degouden. Li bliye ezistans Bondye. Mwen menm depi m wè nèg sa yo, sa fè m plèzi. Paske nèg la konnen sa k rele Bondye, epi l ap l ap etidye lapawòl Bondye. Sa sa fè m byen, sa fè m byen.

Demwazèl,
kòman w ye? Mesye, chèche ran w, ou wè m se ran w? Poukisa w di m sa a, demwazèl? M oblije di w sa, ou wè moun ap pase w ap rele demwazèl, demwazèl. Kèske sa vle di? E konsa yo leve w? Mesye, ou pa ta fè m wont konsa. Non, chèche ran w, e pa mwen menm ki ran w, dakò? Chèche, chèche nivo w.

Menm si w pa rete avè l, gon bagay ou kapab fè ak fanm sa lè li fin li fin sou nivo sa yo gen anpil lajan konnen fanm sa li gon prestans men lap lap bon volum menm lè yap wè se madan kilè menm wi menm lap bon volum wi volum plis volum sa.